Tps, Tati Pwoteksyon Tanporè pou Ayisyen yo, Mezanmi, koze mande chèz. Gouvènman an ap fè tout sa l kapab pou l wè si l ap aplike sispansyon tps pou Ayisyen yo, desizyon jij Ana Reyes la kanpe tennfas, men bagay yo mare nan Kou Dapèl la nan Washington, DC. Ansyen menaj defen Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, derefize pale devan komisyon chanm depite a pandan li mande Prezidan Donald Trump pou fè l gras. Epi an Ayiti, apre transfè pouvwa a fèt, Inite Lit Kont Koripsyon, ULCC, raple gwo otorite politik yo yo gen mwens ke 30 jou pou yo fè sa lalwa mande yo fè a. San bri, San kont. Medam mesye salut mwen se Jacquelin Belizaire ki kontan antre lakay ou pou nou prezante w Dyabèz usa na pral wè gran pwen kap domine aktyalite a isit ozetazini men nap fon koudèy tou nan peyi dayiti donk m swete nou tout byenveni mwen se Jacquelin Belizaire kap salu nou depi studio nou yo nan Washington e nan Maryland. Tankou nou te di mezanmi ansyen boubout, ansyen mennaj defen Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell derefize reponn kesyon chanm depite a nan yon seyans depozisyon jodi lendi 9 fevriye 2026 la. Sepandan li di prezidan Donald Trump pou fèl gras. e sil fèl gras lè sa lap temwaye pou di ke ni prezidan Donald Trump ni ansyen prezidan Bill Clinton enben yo pat komèt okenn move zak, movèz aksyon nan kad relasyon ak Jeffrey Epstein. Komisyon Siveyans Chanm Depite a te swete entèwoje Ghislaine Maxwell pa videyo depi prizon federal Texas la kote lap puje yon pèn 20 tan pou trafik seksyèl men li benefisye dwa pou l rete an silans, se yon garanti sa yo rele senkyèm amandman ba li yon fason pou l evite kesyon ki ka enkrimine l. Li te fè objè don ankèt alòske depite yo menm yo t ap tante konprann kòman Mesye Epstein, defen an, yon gwo finansye enfliyan, te kapab abize seksyèlman yon pakèt jèn fi, e sesi pandan plizyè ane. Nan kontèks revelasyon sa yo, abi ke Epstein fè, enben sa eklabouse yon pakèt gwo gouvènman, yon pakèt gwo chèf deta, premye minis, tou elatriye, E sa nap viv la se lamerik ki anbranl men lerop tou anbranl pa egzanp gen anpil nèg kap tonbe nan e nan bò kote gouvènman britanik la gen lòt peyi ankò nan an erop donk bagay la tèt chaje e nou konnen ke genyen e bill klintonn avèk ilary klintonn yo gen pou yo reponn e kesyon komisyon sa, komisyon sa ki nan chanm depite a e ke se yon repibliken k ap dirije l an palan de James Comer. E n ap raple ke jiska prezan revelasyon yo montre ke Prezidan Donald Trump ak Bill Clinton enben yo te frekante Epstein pandan ane 90 yo e nan debi ane 2000 yo. Men pa gen okenn akizasyon ki fèt pou yo. Se lefèt ke non site nan pakèt dosye fsin nan sa pa vle di ke ou koupab oubyen ou gon bagay ou pat fè ou pat fè on bagay ou te fè ki pa sa sepandan komisyon kap mennen ankèt sou sa enben l vle tande tout moun sa yo ikonpri Blinkenton avèk Hillary Clinton ki nan zon premye tan pat vle parèt devan komisyon men finalman yo pran dat pou yo yo gen pou yo parèt devan komisyon an pandan se tan se gwo branlba an Ewòp nèg ap tonbe e yo menm mande tèt premye minis britanik la nap swiv pou ou. Mezanmi e kesyon imigrasyon, kesyon imigrasyon enben li toujou a la une isit ozetazini e pa menm ozetazini li gen anpil ramifikasyon li menm transnasyonal. Enben nan okazyon ouvèti Jeux Olympiques d'hiver yo nan an Itali, nan Milan, enben Vis Prezidan JD Vance li menm li te salye konpetisyon sa a, li di se yonn nan ra evènman ki ini peyi a. Men inite sa a se yon bagay tèt chaje li ye tou paske gen lòt koze k ap antre ladan l. Koze n ap pale, n ap pale de imigrasyon. Imigrasyon pandan se tan Vis Prezidan li menm li twouve l e nan peyi Itali an a Milan e kesyon kesyon imigrasyon an swiv li e gen prezidan Donald Trump tou pa bò isit imigrasyon ap swiv li donk nan Jeux Olympiques d'hiver Milan Cortina an Itali enben deba politik ak kesyon imigrasyon sakaje peyi a enben atlèt ameriken yo te rive nan yon faz kote yo te gen pou yo te reponn kesyon kesyon sou pozisyon yo pa rapò ak politik migratwa Prezidan Donald Trump. M ap pale de atlèt nan je zolenpik yo wi. Di mwen, ki santiman yo genyen pou yo pote drapo yon peyi kote politik la ap pwovoke chak jou anpil pale anpil sou sèn entènasyonal la. Nou di sou sèn entènasyonal la paske te gen anpil manifestasyon ki fèt ann Itali, nan Wayòm Ini, ann Almay, sitou avèk sa yo tande ice ap fè Ozetazini e men ice t ap vini pou pwoteje delegasyon amerikèn nan, donk te genyen manifestasyon ki te fèt. Se konsa skiyè akrobatik ameriken Hunter S. Misye deklare vrèman vre gen anpil bagay k ap pase Ozetazini. Men, li di, mwen menm mwen pa yon gwo fanatik koze sa yo. E gen anpil moun ki pataje menm pwendvi avè m. Se mesye atlèt S kap pale toujou. Li di mwen gen yon santiman melanje pou m reprezante Etazini. Si sa koresponn a valè moral mwen, alò m santi m lejitim pou m reprezante peyi m paske l fè pati de valè moral mwen. Men, se pa lefèt ke m pote drapo ameriken an ke m dakò avèk tout sa kap pase Ozetazini. Sa se yonn nan atlèt yo ki li menm, n ap pale de skiyè akwobatik ameriken Hunter Hess ki li menm te fè deklarasyon sa yo nan mikwo laprès pandan ke yo t ap bay yo t ap bay atlèt yo presyon, y ap di yo kijan fè ke y ap pote drapo yon peyi kote gen tout pwoblèm imigrasyon sa yo donk. atlèt yo di yo konnen sa men misye di ke li menm eben sa fè pa e valè peyi l, li dwe pote drapo peyi l men sa pa vle di ke l kosone tout sa kap pase o Zetazini. Pandan ke je divè la tap ouvè vandredi a nan an Itali eben te gen pa bò isit tou eben yè swa se te gen se te gwo fèt spòtiv la pi gwo fèt spòtiv ki genyen o Zetazini nap pale de final Super Bowl. Donk depi w di Super Bowl, se pa manyen chouchou paske se yon randevou familyal, gen retwouvay familyal, gen yon pakèt zanmi, gen moun ki fè gwo fèt, pandan fèt la ap fèt, moun ap manje, enben y ap gade Super Bowl, anpil e chicken tonbe, e donk se toujou gwo fèt. Men gwo fèt tou, se yon gwo fèt komèsyal paske Nan sware sa a gen anpil piblisite k tonbe, anpil gwo lajan, lajan k gen nan figi, men nan figi yo, lajan k pa ret ak lajan nan okazyon Super Bowl la. Enben Super Bowl la te mete fas pou fas 2 gwo ekip Seattle Seahawks avèk New England Patriots. Enben match la li fini an favè Seattle Seahawks ki li menm kale New England Patriots 29 a 13 nan okazyon 60 60èm edisyon Super Bowl la, match la te dewoule nan Levi's Stadium nan Santa Clara, Kalifòni. Men se poko koze a sa. Koze a se ke gen anpil moun ki te panse ke enben genyen e Bad Bunny ki li menm e ta pral gen pou l te jwe nan mitan gen yon super show ki fèt moun ki pa konn culture sa a enben nan mitan nan mitan e jwèt la, sa vle di ke lè yo pral pase nan lòt mitan an, enben genyen yon, genyen yon, yon, yon cho ki fèt. E cho a, yo envite de gwo atis ladann. E yonn nan atis ke, ke yo envite ki fè sansasyon, se mesye Bad Bunny. Msye, sa k fè ke yo te, li te atire atansyon anpil moun, se paske nan okazyon seremoni Grammy Awards yo, enben misye te frape seryezman sou politik migratwa Prezidan Donald Trump la. Donk misye te frape di o pwen ke l di ice out. Ice out! Donk, e misye nan okazyon sa, misye te totalman chante an panyòl. Gen moun ki ta menm eksplike ke se ta, se sa ki ta fè Prezidan Donald Trump pa asiste Super Bowl la ane sa, yo di ke, yo konnen ke misye pral choute, men mal, men misye pat fè sa. Misye bay spektak li e l mete anpil aksan sur Lamerik, sitou Amerik Latin. E misye chante an panyòl e Prezidan Donald Trump li menm li pa t la, men li pa t la fizikman. Men li menm, enben misye di konsa ke e se se yon sa sa Bad Bunny fè a, e spektak li bay la se yon bagay ki fè wont a Lamerik. Li di se yon jif pou Lamerik e l afime ke enben pèsonn pa konprann anyen nan sa misye t ap di a an palan de superstar Pòtoriko a. Misye di li pa t konprann anyen nan sa l ap di a sitou ke misye se an panyòl li te chante. Donk sa vle di ke se kesyon imigrasyon an ke mesye Bad Bunny li menm li defann du bec et des ongles chak lè prestasyon li pale de sa e nan Los Angeles misye te fè menm bagay la e gen moun ki te panse ke misye pa tap fè menm bagay la li pa fè menm bagay la men sa pa anpeche ke enben prezidan Donald Trump li menm enben li frape misye du li di ke son wont sa misye fè a spektak li a e pa gen okenn moun ki konprann anyen nan sa misye ap rakonte la donk. Donk nou konprann. Donk imigrasyon an Itali, imigrasyon isit nan Kalifòni, donk imigrasyon patou. Donk an palan de imigrasyon, enben nou konnen enben sa kap rive la se ke e bagay la mele. Se ke gouvènman an bò kote pa l li an lap eseye wè dan kèl mezi ke l kapab enben vrèman mete fen nan tps pou Ayisyen e kòmanse kesyon depòtasyon. E lajistis li menm, e li menm li gen mo pal pou l di. Lajistis deja di mo pal atravè jij Ana Reyes li menm ki pran yon desizyon pou kanpe pwoteksyon e pou kanpe desizyon ke yo te pran pou yo kanpe pwoteksyon tps pou Ayisyen yo. Donk le 2 fevriye, donk le 3 fevriye sa t ap rive, le 2 fevriye, jij la li menm, jij Reyes, pran desizyon l mete yon poz sou li. E egzekitif la li menm atravè DHS li menm li pa dakò avèk koze sa e le 6 non sèlman li te di menm jou a ke li pral an apèl e le 6 li fè sa de fason ofisyèl pou li depoze li ale nan kou dapèl e li di menm ke li ka ale nan kou siprèm. Se yon dosye ki prezante anpil konplikasyon ladan l sitou ak sa ki gen a revwa pa egzanp gen aplikasyon e gen aplikasyon desizyon an donk Kesyon an kounye a se kesyon lisans men kat travay la ta sanble ke pa gen twòp pwoblèm nan sa. Men kounye a tout kote pwoblèm nan ye se la k mande ti chat.